La sosyete kòman nou ye? Pou anndan videyo sa nou pral sezi tande koze Premye minis Alix Didier Fizeme ki siyen yon seri de kontra m ta kapab di pou vann peyi a men pou m pi presi kontra sa yo siyen pou livre richès peyi Dayiti. Kontra pou eksplwate resous minyè nou yo. Gen yon premye kontra ki se yon kontra deksplorasyon, sa vle di yo pral gade si genyen tout bon, e gen yon lòt kontra se deksplwatasyon, sa vle di koze lò, koze kobalt, tout lòt resous minyè ke entènasyonal lan gen bezwen. Anbasadè ameriken an, an palan de Henri Théousté, li ladan l, Erik Prince, li ladan l, se pa de koze. Menm miltimilyonè ameriken sa Elon Musk, li entèrese tou ak koze richès anndan peyi Dayiti. Rete tann menm lè ou te prese, pran kèk minit. Rale ti chèz ba ou chita, ou pral jwenn detay. Pòtpawòl Polis Nasyonal Dayiti an prezante bilan operasyon yo, operasyon ke lapolis mennen sòti depi nan mwa mas pou rive jounen jodi a, operasyon ki mennen nan Kafou, nan Gresye, Bò mache Salomon, operasyon ki mennen nan Lilavwa, nan Kazo, nan Bon Repo, nan Kafou Fèy pou n site sa yo sèlman. Pòtpawòl pnh lan prezante ebyen nouvo ekipman pou kò sa anndan pnh lan ki rele Epin nan. Nou pote son, n pote imaj, nou pral fè w swiv kòman sa ye. Genyen la tou yon masak ki fèt la sou komin Gonayiv presizeman nan twazyèm seksyon nan yon zòn ki rele Bayonè kote ke nèg kokorat san ras yo la Yo anvayi zòn sa, sa ou tande an, yo vòlè anpil moto siklèt, yo vòlè bèt, yo boule kay e yo asasine plizyè moun. Popilasyon an ki nan zòn sa deja ap mande bakòp lapolis, SOS lapolis pou ta vin ede yo. Genyen tou ansyèn minis dè zafè etranjè peyi Dayiti an, madam Dominique Dupuy ki reyaji maten an la kote ke madam Dupuy fè konnen ebyen Mwen fè 2 entèvyou nan kad Haitian Heritage Month imedyatman machin kraze zo a mobilize. Madam Dominique Dupuy fè konnen depi genyen yon moun serye ki vle pale pou Ayiti, toujou genyen yon ekip moun ki fè pati de sistèm nan oubyen k ap travay pou sistèm nan ki lage nan kò w pou denigre w. Madam nan di sèlman 2 entèvyou ke l fè nan kad Eritaj mwa ayisyen an e sa ou tande an genyen yon machin kraze zo ki mobilize pou kraze l. Gen aktè ki al pale nan radyo chak jou e sa pa deranje. Men depi se mwen menm ki pran mikwo, genyen yon sistèm ki santi li menase, li lage lame manti ak atak yo kont mwen. Nou te wè fim sa deja, yo panse se nou yap kraponnen pandan se tèt yo yap devwale. La sosyete, Madam Dominique Dupuy mete pye l nan batay lan, gen moun ki di konsa ke Madam Dominique Dupuy ap kandida. E m pa kache di w, Madam nan annik jis fè ti sòti sa yo, si tèlman gen pale anpil, ou wè nan pwochèn eleksyon ki pral genyen yo, Bon m pa konnen si Dominique Dupuy si pèp la ap vote l pou mete l prezidant men Dominique Dupuy ap fè gwo pwa e mwen menm mwen pa kache pozisyon sa pou m di nou nan pwochèn eleksyon ki pral genyen yo pèp ayisyen ap genyen 3 moun 3 moun sa yo se Dominique Dupuy se Guy Philippe e se Muscadin. Gen dwa genyen yon katriyèm wi ki se majistra Dèlma a, Wilson Jeudi. Eske vrèman l ap kandida? Se yon dosye ki a swiv. M konnen ou prese anpil, se enfòmasyon nou vin ba ou, an n rantre nan detay yo, m pote son ak imaj pa pèdi menm yon segond nan videyo sa, w ap jwenn detay. Li klè, E pa gen deba sou kesyon sa, tout moun konprann, enben, apati de sa k fèt la, ke Fils-Aimé definitivman livre peyi a.
Li vann peyi a? Livre nèt. E sa se pa nan bouch non, se sou papye.

2500 kilomèt. Ke moun pa ka konprann baz. Sa ki fèt la. Se dekrè. Eee. Ay, pa t janm viv wi nan istwa nou. Rejisant les activités minières en Haïti, ki li menm pibliye dan Le Journal Officiel. de la République, ap pale de Le Moniteur, le lundi 30 mars 2026. Èske ou wè depi ki lè dekrè sa a pibliye?
Depi lendi 30 mars 2026. La on est au mois de mai, la nou an nan fen mwa. Donk, samdi sa a ap fè 2 mwa. Depi dekrè sa pran, enben Fils-Aimé, yon premye minis defakto, yon premye minis revoke, ki pa gen okenn lejitimite, deside, medam e mesye, oditè e oditris, telespektatè entènot, peyi Dayiti, Ayisyen tout kote, livre peyi a bay etranje pou eksplwatasyon tout richès, resous ke nou genyen nan peyi a. Nou tout konnen nan kesyon enben resous peyi Dayiti se deba toujou tout kote. E se konfime ke peyi Dayiti nou son peyi ki rich. E se pa san rezon ke peyi a rive Kote li rive la a jodi a? Paske nou se yon peyi ki rich. Paske ou fò toujou poze tèt ou kesyon. Poukisa tout grann pwisans yo otan enterese a peyi Dayiti konsa? Kòmsi e figi e bèl nou bèl konsa? E figi nou y ap achte konsa? Hein? Eske se se se se telman nou bon moun epi yo yo se se se nou yo renmen konsa, yo renmen nou konsa. Non. E pa nou yo renmen. Tout moun etranje ou wè kap goumen, Lèzetazini Damerik nan tèt de lis. Angletè, Kanada, Lafrans, tout gwo towo sa yo kap goumen sou Ayiti a, Yo pa renmen ayisyen men yo renmen ayiti. M pa konn si w konprann. Ban m reprann sa pou w. Tout pwisans sa yo. Exactement. Lèzetazini damerik an tèt de lis. Se mèt game nan, sa fè l konsidere Ayiti kòm yon. Al gen kou ou. Exactement. Paske Ayiti a se kòm si se pou li, se zafè pa l. A pèsonn pa gen dwa ladann li. Pèsonn pa gen dwa manyen Ayiti. Ayiti zafè pa l. E li k pou ba w ladann l, e li k pou ba ou. Se li k pou ba ou, ou pa manyen. Ou pa menm, menm yon tranbleman de tè kraze Ayiti, la Frans rive anvan Etazini an Ayiti, Etazini fache wi. Li pa ka met pye l sou sòl la konsa non, li pa ka. Bagay mwen pa konprann. Kote moun an agoni, moun ap mouri, moun anba tè, moun anba kadav pasye pala, kote n bezwen sekou, kominikasyon koupe, si n pat gen yon Carel Pèt la ki fè yon jan, ki bay enfòmasyon, rès mond lan tou konn sa k ap pase. Lafrans rive avan l, Etazini fache. Pandan se tan li te la.
Ou pa dwe rive avan l paske se Ayiti a e pou li l ye. Kote, ou wè ki evenman n ap pale, se pou w konprann. Donk, puisans sa yo, de tou sa, yo pa renmen Ayiti. Yo pa renmen Ayisyen, men yo renmen Ayiti.

Sa ki ap chèche bagay. Bon sou kowona menm yo ta tann ke ou pral fè yon bagay ekstraòdinè la gen pou. Se fòs komin. Se fòs komin ki ta fouye la ou pral mete n pa pil pa pakèt. Sa lòm di, se pa sa Bondye di. Nou la pi rèd nou byen vivan. Men sa k deranje nèg yo. Yo renmen Ayiti anpil. Men yo pa renmen Ayisyen. Li tèlman klè, Telfò. Li tèlman klè. Si yo te renmen Ayisyen tout bon vre, poukisa Donald Trump kanpe jan l kanpe a la? Poukisa ti pyès Ayisyen yo li sou dout? E poukisa tou, ansanm de lòt kote Ayisyen pase, y ap kouri dèyè yo? Gen ansanm de peyi ki pa deside ba nou viza ankò. Sèke yo pa renmen Ayisyen. Donk, ou konprann ke yo pa gen anyen pou avèk ou. Jamè.
E se malere ke Yo jwenn 2 tchoul konze. 2 konze, 2 apatrid, 2 trèt yo itilize enben pou detwi peyi a konsa. Yo jwenn yo. Paske se yo menm ki kraze pwodiksyon nasyonal peyi a. E jodi a men eta Latibonit. Yo jwenn jisteman yon prezidan Aristide ki deside livre peyi a ba yo. Deside kraze lame tou. Yo jwenn yon prezidan Aristide ki deside livre peyi a ba yo. L'accord de Paris kote nèg la aksepte pou l siyen pou l redwi tout dwa dwàn kesyon pou bay manje rantre nan peyi a 3 pousan. On livrezon gratis. Yo jwenn on janbèt Aristide pou detwi tout estrikti sekirite nan peyi a, kraze lame peyi Dayiti. Yo jwenn on prezidan ki ba yo sa. On prezidan wi, swadizan prezidan ayisyen. men ki kraze lame lakay li, ki aksepte kraze lame lakay li e l santi l fyè nan entèvyou ke l ap bay a jounalis Jean Dominique pou l ap eksplike youn nan pi gwo reyalizasyon ke l fè, satisfaksyon ke l genyen, se paske li rive kraze lame a. Li santi l fyè, l ap defann sa. On Ayisyen. On Ayisyen. Yo jwenn on René Préval men ki deside livre tout antrepriz leta yo a sektè prive a. Nèg yo bay vare ki gen tout bagay ladan leta ayisyen posede, yo bay enben yon konpayi yo rele Sogener Dimitri Vorbe tout materyèl sa yo pou al fè konpayi pon. E sa w tande a leta ap peye l 12 milyon dola chak mwa. Tya tya. Yo jwenn yon Preval ki fè sa. Yo jwenn menm Ombre Val, menm gwoup moun sa yo ki deside yonn nan konpayi telefonik ki pi gwo nèg, ki pi fò, ki pi solid nan zòn nan la, nou rele l Teleco, nou vann sa. Nou likide l. Nou likide l. Kounye a se yon natcom li ye tonton.

Yo jwenn de men kote n te genyen simatri, nou gen lòt bagay, men nou livre tout sa yo, tout sa n te genyen yo bay sektè prive a. De nèg ki te bouda chire nan sektè prive a, jodi a yo miltimilyonè sou nou e se yo ki kenbe leta a. Yo jwenn de moun k ap fè sa. Nou gaspiye asko pou n achte sik. E al gade nan tout strikti sa yo. Yon nan bagay ke w dwe konprann. Al gade nan tout antrepriz sa yo gen gwo ameriken ki se envestisè nan yo. Pa gen antrepriz ou tande, lè nap pale doligak an Ayiti, nan antrepriz yo, ou konn al gade kiyès wi. Gen kongrèsmen ameriken.
Kap brase lajan. Kap fè gwo kòb la an Ayiti nan antrepriz sa yo. E se yo ki diskite pou yo, ki fòse de pouvwa 2 prezidan ki pa konn a goch a dwat, 2 premye minis ki pa konprann anyen e ki di bay tèl konpayi tèl kontra. Lèzetazini kote l chita epi mwen menm m ap fè lòbi pou ou pou m ka kenbe w sou pouvwa a. Pandansetan w eli se pèp ki vote w. Li menm li gen enterè nan konpayi sa a.